Ooh! Mezanmi! Pa nou peyi moun ap viv non mesye! Hum! Yon peyi de banday, yon peyi de boundare, yon peyi k ap trennen sou vant. Ooh! Gade tray k ap pase nan peyi nou. Gran nèg ap mouri, malere ap mouri. Tout bagay ah! M pa m pa wè sa k gen ankò nan peyi sa a. Leta ayisyen menm ki pou ta di yon mo pou peyi a, bon se yo k kenbe peyi a pi mal. Y ap bay bandi zam pou detwi moun, y ap ba yo zam pou yo fè nenpòt bagay, kidnape moun. Bon, kou nou ye la, m pa pa gen travay. Ti jèn pa ka al lekòl, men lekòl bloke depi tann dat. Men, ti gason m nan la, bon, Son efò map gad sim fèl la sim ka al enskri l yon lòt kote bon pa gen lekòl manje chè pòt diri 125 goud kounya la yon grenn magi pou achte bon l vann 10 goud bagay la rèd depi maten m chita la bon gade depi maten m chita la m poko pran anyen m poko wè sam fè la bon kòm yo toujou di w sou sa w genyen se sou li w deyennen bon mwen map swiv mwen mwen m gon plan. Ah mwen m gon plan. Humm. M paka ret konsa m bezwen lajan. Ou pa.
Oh. Pa si. Sak gen la pitit mwen. Ah ou konnen nèg poze. Eeh. Bon.
Mwen menm m pa depi maten mwen m gad bò dife a mwen m pa wè nan men m manje m kòmanse grangou mwen menm.
Oh. Ah ya radòt bon kou nou ye la depi depi maten m chita la tou bon mwen m pa pran anyen tou non mwen m.

Ah wap jwenn brè tout bagay, kola tout bagay. Ou pral gra wi. An men pa an ale.
Ou pap met yon mèg la non. E apre sa pa sou konbyen mwa yap pou m bay? Hein? Sou konbyen mwa?
Sou konbyen mwa yap baw kisa? Hein? Sou konbyen mwa?
Ah bon mwen menm di w an ale se mwen kap mete w. Mwen tande w pa bezwen konn sou konbyen mwa. An men mache non pa.
Bon wap mennen m yon kote wap di m pran devan.

Se yo sa travay yo komanse fatigan. Anndan sa tèlman fè cho. Pa ka ret anndan non. Fè tout yo anndan pou fè yo deyò.
Pa. Jak gen. Nou rive? Nou rive onè!
Respè!
O o!
A pa ou non! A m la wi.
Hein.
A gen.
A ou konnen depi ou depi ou depi ou wè m depi ou wè m met zago m deyò yon afè m ki pa bon. Non sa fè sa fè lontan m pa wè w. A ou konnen m la nan peyi a. Nou ka chita si n ap chita m pa konnen. Nou ka chita. Pa.

M pa bwè manti granmoun nan. Sa w wè la la, lajan m bezwen m fè bòzè lekòl m mennen l, ou gentan konn bay yo deja.
Sa w wè la la, m wè l fè twòp tan chita, pwoblèm yo di l pa ka al lekòl, bon kounye a la l ap pale ansanm avè mwen, m di m ap mennen l nan lekòl, gen anpil manje, gen anpil bwè, de twa semèn la, de twa semèn li pran. Chè mèt, chè mèt, li di yo bay manje ichi a, èske e vre? Depi w isi w alèz, ou mèt poze w, ou pa al blan gason.

M mete non ti gason an mwen. M ka pran ti gout?
Li rele tap bòbòt.
Men granmoun. Pale. Pale bezwen. Di tout sa w gen bezwen. Woy!
Rete! Hey! O non Mèt Papa Legba, Mèt Kafou. O non Mèt Bawon Samdi, Bawon Lakwa, Bawon Timidyen, o non tout gran zansèt bò manman, bò papa, ou konnen, depi wè m met pye m atè la, se yon bagay m bezwen, m vini kote nou la, Ha! M mande nou fòs, m mande nou kouraj, m mande nou pasaj. Pase depi afè ti nèg pa bon, se piye yo pou yo met deyò. Wouw! Ayy!
Ah! Mwen k vin lekòl. Oh oh! M vin lekòl. M pa bre. Ah non kaka mède. Mwen k vin lekòl. Remèt pwofesè a bay la tande moun sa eskriw. M ka gou pou jmèt la.
Apa mwen mba yo pa fèt konsa non bonm vin lekòl an.
Fanm e prensip sou ti gason lan. Sa ou konnen ou konnen li fenk desann e avan e lal sot an wo ou konnen li pa twò bay en. Banm swaf wi. Bon kounya la mwen m gentan fin mande pasaj bon bon kounya la yo pran travay wi. Banm kòmanse swaf.

Granmoun!
Tonnè boule m! M konnen w gen kalye. Ou konn tout bagay deja. Ou gen tan wè. Depi w fiske m la w ap wè tout pwoblèm gen. Dètil! Eh m pa anvi pran non. Eh! Alèz! Hehehey! Wouh!
Èske ou santi w gen kè pou w fè travay ke w vin fè a? Tonnè boule m granmoun! Depi w wè m vin la m gen kè. Ou ka pran pitit mwen. Li k ap enskri w la wi. Eh mèt sa! Ou k ap enskri w la. Ok!

Kijan w deside fè l? Hein? Kijan w deside fè l? Wap mèke pran pou m ba w 4 chif oswa 5 chif oswa lajan dwat?
Nan ti malèt la jan m te wè w te bay patwon an avan yè ladan l m bezwen wi granmoun nan. Ok ok. Pa ladan l pou achte kabrit la pou mwen wi. Ladan l map achte kabrit la pou ou? Wè si se te mwen m pa, m tap achte w gwo towo bèf pou ou. M fout konnen w ki kote.
Hey bèl gason.

Tèt frè sa gou anpil wi. Ou wè sa m te di w la? Gen bagay ou wè lè ou kòmanse wè ti swen. Lè sa bann nan lè bon. Ou lè ou wè m mèt ou lekòl sa e ou k pral ban m bagay pou m manje.

E ba w chofe pal la. Pou fè l cho. Wè figi w. Bozo granmoun.
Ha!
Pa! Gade, gade. Gade pa. Pa!

Aw gen lè wap atann wap vin fè sanblè sa vle di lè moun ka kouri al achte kabrit la baw ou te di menn ou lekòl m brem mennen w lekòl m te di w depi w pa achte papa soti kabrit pou Mwen tou fè zonbi lan depo m.
Rete!